Sa depan nan kilè ke wap swiv emisyon sa. Pa bliye wap swiv One Way TV Show, yon show televizyon ki antre lakay ou, spesyalman televizyon lakay ou, oubyen sou YouTube, oubyen sou Facebook, sa depan ki kote wap gade show televizyon sa. Non pam ankò se Robenson Termitus alyas DJ One Way, nou konnen ke mwen menm toujou pale de ekonomi peyi ameriken an, plizyè nouvèl sou sa kap pase nan sistèm ameriken an, m pran yo. An anglè, m tradui yo an kreyòl, m pote yo dirèkteman lakay ou kòm Ayisyen parèy mwen. Sa ta di tout moun e ke nou byen branche sou One Way TV Show, yon show ke ou pa ka rate, yon show ke anpil moun ap pale de li. Pa bliye al abòne chanèl lan, like, share, epi fè tout moun konnen ke Men One Way rive lakay la, nan telefòn ou, sou konpitè oubyen nan televizyon lakay ou.

Nou an de retou ke nap di tout moun nou konnen ke ou byen branche sou One-way TV show e ki nouvèl ke One-way pote pou ou aswè nou konnen ke tanzantan One-way toujou gen enfòmasyon One-way toujou gen nouvèl ke m pote pou nou e nouvèl m pote pou nou se nouvèl ke ki enpòtan nouvèl ke ou sipoze konnen de li nouvèl ke kap bon pou ou akoz de ekonomi ameriken ou menm kap viv isit aletranje e tout enfòmasyon sa yo se pou ou anpil moun ap poze kesyon one way what's going on to my stimulus check what happened to my money what's going on when I'm gonna get paid for the second stimulus check because m poko resevwa premye stimulus check lan kòman m fè apre resevwa yon dezyèm epi m poko resevwa premye a so guys kote ke IRS fè konnen ke. Nenpòt moun ki poko resevwa yon dezyèm simil chèk, yon premye simil chèk, premye simil chèk, premye simil chèk ke yo bay la, IRS fè konnen ke nenpòt moun ke ki poko resevwa premye simil chèk lan, IRS fè konnen ke se swa ke yo pa gen enfòmasyon de ou pou yo voye kòb lan, ou byen yo retounen chèk lan bay IRS, sa vle di post office lan. pa jwenn nou yo oblije retounen kòb lan back bay IRS so anpil moun ap poze kesyon one way what should I do kisam ta sipoze fè poum jwenn stimulus check lan ebyen sa ke ou gen pou fè son bagay ki trè fasil trè senp si ke ou gade ou wè ou pa janm resevwa premye stimulus check lan se paske petèt adrès ou an li pa bon oubyen petèt ou pat update sistèm IRS la oubyen bank ou te mete nan sistèm lan tap konn peye kòm taks lan, li pa bon, oubyen gen kèlke bagay nan ou menm ki pa bon. Men IRS fè konnen ke di nan moman la, nenpòt moun ki pa resevwa, nenpòt moun ki pa resevwa premye chèk stimulus lan ki se 1200 dola, ou sipoze rele IRS epi pou yo voye chèk lan ba w. M gen nimewo telefòn nan la ke m pwal ban nou nimewo telefòn pou nou rele IRS Ou menm ki pat jwenn premye stimulus chèk lan, m pral ba nou nimewo telefòn nan paske si ke ou menm ou pa jwenn chèk ni pou ou oubyen pou madanm ou oubyen pou pitit ou oubyen paske gen moun ke ki resevwa kòb yo yo pa resevwa pou pitit yo gen moun ke lè yo tcheke sistèm nan get my payment sistèm nan di unavailable pou yo ka jwenn ki moun ou ye, eben IRS fè konnen ke li gen enfòmasyon tout moun.

Eben pou IRS fè konn tout sa yo kapab pou yo voye kòb la pou ou pli vit ke posib paske gon dezyèm simi chèk la ki pwal bay gon dezyèm simi chèk la ke ya ka pale de li si yo bè li tout bon vwe paske nou wè ke se to lalito yap fè nou jwe so nou pa konnen dirèkteman ki sa ke IRS vle fè e nan moman la se jis rele IRS fè IRS konnen ke Ou pa jwenn lajan stimis lan pou yo voye l pou ou pli vit ke posib paske IRS di se ou l ap tann pou w rele yo pou yo kapab voye chèk lan pou ou. IRS di sa. IRS di konsa, moun ki pa resevwa premye stimis chèk lan, se ou menm l ap tann pou w rele li pou yo menm pou yo voye chèk lan ba w nan enfòmasyon w ap bay nan bank w ap bay yo an oubyen nan adrès ke w ap bay yo an.

Ok ke Lavaswe a li baze sou pwisan edikasyon, lèm di edikasyon kote ke nou pa pale de lekòl nou konnen ke lekòl fè rekouvri nan peyi ameriken an la e konsa konsa e lekòl la ouvri men E anpil moun ap plenyen, anpil moun ap kritike, anpil moun ap joure e anpil moun gen pwoblèm nan moman la paske lekòl ki vin ouvri an la se youn nan pi gwo pwoblèm ki kreye pou plizyè paran espesyalman m vle an m pa ap plis pale pou kominote ayisyen m nan m ap pale pou ayisyen parèy mwen yo paske gen anpil pwoblèm ke lekòl yo pote anndan kay ayisyen yo ke gen anpil pwoblèm ke lekòl yo pote bay paran yo so anpil paran mete 2 men nan tèt kisa pou yo fè avèk sistèm lekòl la. Pwoblèm ke ki andire nan moman la avèk sistèm lekòl la kote ke nou konnen ke lekòl yo di ke elèv yo pa ka antre nan bilding la vle di elèv yo pa ka vin fizikalman anndan lekòl bilding lan ok anndan lekòl lan elèv lan pa ka vini anndan klas lan pou l chita fas a fas avèk pwofesè a ki sa ke sistèm nan fè konnen sistèm edikasyon an yo fè konnen ke elèv lan ap rete lakay li pou l fè klas lakay li epi pwofesè a menm ap pral itilize yon sistèm ki rele Zoom. Zoom nan se yon nan sistèm ke Depatman Edikasyon nan peyi Ameriken an itilize, kote ke elèv lan avèk pwofesè a len kapab wè lòt, len avèk lòt kapab tande, e pwofesè ap fè tout chema yo sou konpitè epi elèv lan menm ap kapab wè tout sa ke pwofesè a ap fè nan klas lan, paske elèv lan oblije rete lakay li, li pa ka vin nan klas lan pou l vin aprann nan pati edikasyon pa l lan. So li oblije rete lakay li pou li aprann klas e pou li aprann edikasyon ke pwofesè pral bay. So anpil paran ayisyen, map pale espesyalman pou paran ayisyen gen anpil pwoblèm nan moman la. Paske yonn nan pwoblèm ke ki genyen, paske m pral fè yon bon ti rale mennen vini sou koze sa, yonn nan pwoblèm ke ki genyen, ayayay! Lè m ap bay nouvèl, se pou nou fè tout moun konnen ke Mewanwe, Mewanwe gen nouvèl, Mewanwe, Mewanwe pote nouvèl, Mewanwe ap bay enfòmasyon, paske mwen menm m pa mal pou motè m chofe, m pa mal pou transmisyon m pèdi lwil, sa vle di lè m ap bay enfòmasyon sa yo, se bay televizyon an volim, bay komite a volim, Bay telefòn ou an volim paske One-Way gen enfòmasyon li pote pou ou. Youn nan enfòmasyon ki ka bay anpil pwoblèm nan kominote ayisyen an, sa pa sa vle di ke wè m ap pale plis pou ayisyen parèy mwen, m pa pale pou lòt nasyon. Sitè sistèm edikasyon lekòl pa bò isit la yo fè konnen ke se sou konpitè pou timoun nan aprann. Sa lap aprann nan? E se nan sou yon konpitè an menm yap fè klas pou elèv la. Now, nou wè ke se kanpe mwen oblije kanpe poum fè emisyon sa. Paske si tèlman gen enfòmasyon, si tèlman gen enfòmasyon, pase mwen menm bon, mwen menm nan, fòm gen spas, pase mwen menm nan se live ke male, male live, mpa chita mkanpe poum bal enfòmasyon ke. Premyeman, klas lan li fèt lakay timoun nan. Klas lan, yo require tout bagay ke elèv lan ta pral sèvi nan lekòl lan, fò li genyen l lakay li. E lè elèv lan lakay li, premyeman, paran yo, nou bezwen yon bagay ki rele entènèt. Si ke ou pa gen entènèt, elèv la pap ka itilize konpitè a pou l fè travay. Elèv la ap bezwen yon konpitè. Sa vle di ou kapab, m pa konn, m pa konn pou nou menm k ap gade m nan la, èske nou pa wè ke konpitè vin ra? Laptop pa fasil pou w jwenn online, pou w jwenn nan store yo, laptop vin tounen yon dwòg, pa gen laptop prèske, paske anpil moun ap chèche laptop yo achte pou pitit yo, pa gen laptop. Gen paran ki genyen 3 timoun, 4 timoun lakay yo, chak timoun sa yo bezwen yon konpitè pou kont yo pou yo itilize. Sa vle di ou menm paran ki gen pitit ou ki lakay ki kap pran klas, pa bliye ke chak timoun sa yo ap bezwen yon konpitè pou kont yo pou yo kapab aprann nan men pwofesè a paske klas lan se lakay yo lap fèt, li pap fèt lòt kote pou le moman la se Home School. ki genyen akoz de sistèm kowonaviris nan ki pandamik lan ki vini, ki vin kraze sistèm lekòl lan, enben kowonaviris lan fè tout moun rete lakay yo. So n ap pran yon poz kòm esay paske motè m kòmanse chofe, fwa bay bwè dlo, motè m kòmanse chofe. On ti poz. Alright Nou retounen Yon nan pwoblèm ke ki genyen Ke anpil paran ayisyen Jwenn Lekòl Anndan kay la Li rive yon kote li pa bon pou paran yo. Nou pral pale de sa. Paske sa trè enpòtan pou nou pale de li eske m gen plizyè moun ki rele one way. Sistèm lekòl lakay la li pa bon pou nou. So, m pale avèk paran yo, yo esplike m. M konprann sitiyasyon elèv la lekòl. Klas elèv la kòmanse apati de 8 è di maten, elèv la deja nan klas. E gen lekòl ki kòmanse la 7 è di maten. Sa vle di 7 è di maten an, fò elèv lan chita sou konbitè l. Ok, se pou sa ke mwen menm nan, m fè demonstraksyon pou tout paran yo kapab konprann ke. Fò elèv la genyen konpitè a nan men l. Ok. Fò elèv la genyen konpitè a. Fò l gen konpitè a. Si l pa gen konpitè a, li pa p ka fonksyone nan klas la. E si l pa fonksyone, li pa p pase klas la. Sa vle di, elèv la bezwen konpitè. Paran, gen lekòl ki bay konpitè, Gen lekòl ki pa bay konpitè solèr, sa vle di paran yo, nou gen jwèt nan men nou pou n fè sa nou kapab pou nou achte yon laptòp oubyen yon konpitè mete anndan kay lan pou timoun nan kapab itilize. Gen lekòl ki ouvri klas yo a setè di maten, gen lekòl ki ouvri klas yo a uitè di maten jouk rive twazè apremidi. E fò elèv lan mete inifòm lekòl lan sou li, se pa pou di ke se elèv lan pa parèt chita jan li vle nan, fò l gen inifòm lekòl lan sou li, sa se youn. Lekòl yo mande ke elèv lan pa ka on kote ki gen bri anndan kay lan paske yo vle pou elèv lan pou elèv lan fokis sou pwofesè a k ap moutwe l lan. Sa sa se bon enfòmasyon m ap ban nou fè moun yo konnen Meronway ap bay enfòmasyon yo an kreyòl. Elèv lan pa ka sipoze gen bri bò kote l. Elèv lan pa sipoze chita sou on kawch. Li sipoze chita sou yon biwo, on tab nòmal pil gon chèz nòmal tankou se lekòl ke l te ye anndan bilding lekòl lan. Elèv lan pa ka chita sou kabann pandan ke li nan klas lan. Depi ou chita sou kabann ou ka lage kò e w ale, ou dòmi. Ou pa ka kite chita sou on couch, ou pa ka kite chita sou on kabann, fò li gen. inifòm sou li, fò ke li gen lap pwòp konpitè l sou li, avè l, eskize m, avè l, e lap pi bon si ke li ta va gen yon hèdfòn nan zòrèy li, jouk pou l kapab fokis sou pwofesè an, pou pwofesè an kapab poze l kesyon, paske pwofesè yo poze kesyon. Paske mwen menm maten an la, m fè prèske 4 èdtan. nan kesyon zoom avèk pitit mwen avan m vin travay, m vin travay an reta. M fè prèske 4 èdtan epi lè m fini, m kite madanm mwen avèk timoun nan pou li ba pou l kenbe timoun nan sou konpitè an pou l fè devwa avèk pwofesè a. Mwen m oblije al travay. Youn nan pwoblèm ki genyen kounye a la, paran yo di ke fò m ale travay, Si ke m gen pou m al travay, kòman m pral fè rete lakay la avèk timoun sa pou m ap bay enstriksyon pou l rete sou konpitè l, pou l pa leve, pou l pa apeine ap mache, pou l pa dòmi, pou l pa fè bri nan kay lan? Paran an di. Lè ti moun antre nan klas lan a 8 è di maten, l ap klas la ap tèmine a 3 zè apre midi, paran di, e mwen menm? M pa pral travay? Sa se yonn nan pwoblèm ki genyen kote ke paran yo di sistèm lekòl lakay lan li pa bon pou yo. Paske gen ti moun ki parese, se sa ki bay moutwa w! Ayayay gen enfòmasyon. Se sak wè moutre w ki mizè pwofesè yo konn ap pase nan lekòl la avèk pitit ou an. Lè w wè pitit ou ap pede mache nan kay lan, l ap pede pale, enben se menm konsa tou li fè lekòl la. Sa se yonn nan bagay ki moutre paran yo nan ki doulè, ki soufrans pwofesè yo ye. lekòl la avèk pitit ou an. Paran yo, anpil paran, sistèm lekòl nan kay la li pa bon pou yo. E Depatman Edikasyon Ozetazini an gentan santi sa. O wi! Yo fè konnen ke y ap kontwole la pou kijan pou yo kapab pi vit ke posib pou yo ouvri bilding lekòl la. Paske yo gentan wè lekòl lakay la li pa bon. Oh wi non li pa bon. Sistèm lekòl lakay la li pa bon. Depatman edikasyon gentan wè sa. Youn nan pwoblèm ki genyen, gen paran edikasyon yo pa bon. Gen paran ki pat fè yon klas. Kòman paran sa pwal fè ede timoun sa? nan devwa. Gen paran ki poko janm bay yon konpitè yon jou. Koman li pral fè ede timoun sa sou konpitè ayayay gen nouvèl gen nouvèl gen nouvèl gen paran se lè yale nan yon ofis yo wè konpitè. So koman paran sa. Ayayay. Bagay la du. Pral fè ede elèv sa nan devwa. Lè pwofesè a di fè tèl bagay sou konpitè a. Gen timoun ki poko abitye avèk konpitè. Komsi ke poul ka Mane fo konpitè plaplaplaplap gen timoun ki poko sa gen ti ok ou menm ki gen timoun 4 an 5 an timoun sa se ou ki pou ap moutre kijan pou li sèvi konpitè a lè ou gen timoun 4 an 5 an se ou ki pou moutre kijan pou li sèvi konpitè a èske ou konn sèvi konpitè ayayay kowonaviris la li vin tout bon pou nou. Gen paran ki pa konn sèvi konpitè so kòman paran sa pral fè bay pitit li edikasyon pandan setan timoun nan lakay li e paran se li kap ede pwofesè a ki nan klas lan paske pwofesè a menm se sou laptop lan wap gadel Men, devwa, travay fizik lan, se paran ki sipoze fè li anndan kay lan avèk elèv lan depi 8 è dimaten jouk rive 3 apremidi. Gen paran ki pa konn li. Gen paran ki pa konn ekri. So, kijan li pral fè ede pitit li? Kijan paran sa prefe ede pitit li? Sa son pi gwo pwoblèm. Paske gen paran. Lavi a pa t ba yo opòtinite pou yo te ale lekòl. Gen paran ki pa t gen chans pou yo te fè on klas. Men yo travay di, yo lite pou yo fè pitit yo rive yon moun demen, pou pitit yo pa nan menm nivo avèk yo. Lekòl lakay, kò lame paran sa di w li pran. Lè pwofesè bay timoun nan yon devwa, ki moun ki pral ede timoun sa ak devwa a? Lè paran di konsa ke. Klike la Klike la. Ki moun ki pral ede elèv lan fè bagay sa yo paske elèv lan poko abitye avèk sistèm nan? Kowonaviris lan Wi. li vini tout bon vre pou nou. E se kounye a nou kòmanse ap santi pwoblèm kowonaviris lan. Anpil moun panse kowonaviris lan se te yon jis yon maladi li te ye. Non, li pa jis yon maladi. Kowonaviris lan se yon maladi ke ki rele kraze sistèm nan. Kraze edikasyon. Kraze ekonomi. Kraze lasante. Wou menm ki pa konn li, ki pa konn ekri, ki poko ka sèvi yon òdinatè, kisa w ka fè avèk pitit ou an ke yo di ki pou rete lakay li pou w ede l nan fè devwa sou konpitè? Kisa w pral fè? I don't know. Mwen pa konnen. Men yon sèl bagay, depatman edikasyon an gentan santi doulè a. Paske timoun yo premyèman, timoun yo se tèlman bay manti. Timoun yo ki lakay la. Yo se tèlman bay manti. O manman, manman, devwa a fini, pwofesè a di, tout bagay fini, nou mèt ale, klas lan fini. Yo telman pè yo pa fè devwa wi. Yo bay manti. Men se ou menm ki paran ki di an an an an chita chita chita chita. E ou menm ki pou ap kouri dèyè do timoun nan paske ou gentan wè se yon parese timoun nan ap fè avè ou. Manman, manman devwa a bon, li bon manman you see this ahh this this that this that this this Yo ka bro w men si w pa konn li, ou pa konn ekri, y ap pase sou ou. Yo konnen yo pase sou ou wi. Yo pran w pou enbesil, yo pran w pou sòt. Men yo bliye tou, si si sa w ap fè pou yo an la, nan senk, dis, kenz, ven tan, yo gen pou yo wè l. Men y ap ba w manti. Men pi devan, edikasyon se pou yo l ye. M ap di tout moun, si ke. Ou pa ka, ou pa konn li. Ou pa konn ekri. Ou pa ka sèvi yon òdinatè. Rele yon moun pou vin ede ou. Fè moun nan konnen, e, ou konnen pitit mwen gen devwa, m pa konprann devwa yo, m ta vle pou ta va ban m yon èd. M ta vle pou edem ak timoun nan. Men moun nan ka ede w pou yon jou de jou men li pa ka ede w chak jou paske lekòl lan se chak jou li ye lendi madi mèkredi jedi vandredi moun nan pa ka vin ede w chak jou paske moun nan gen travay pa l pou l fè tou li gen pitit pa l pou l okipe ayayay lekòl lakay lan li bay pwoblèm si se t yon timoun ki nan high school ou gen tout chans la li ka fè devwa yo pou kont li petèt li ka eseye. Petèt timoun sa li konnen ke fò li chita, li konnen ke li pa kab mache twòp nan kay la. Si yon timoun ki ki nan high school, ou gen chans petèt timoun sa li ka sove tèt li. Men lè ou gen yon gwo timoun piti, se, lè ou gen yon timoun piti, si ou pa ede l nan devwa, li p ap pase klas la. Si w pa ede l sou konpitè a, li pap pase klas la. E depi li pa pase klas la, l ap rete nan menm grade lan. Men ou menm ki paran, ki nivo edikasyon w pou w ede timoun nan pase klas la? Paske m konprann, edikasyon pa fèt pou tout moun. Se pa tout moun ki gen chans pou y ale lekòl. Se pa tout moun ki gen chans pou yo te aprann li. Men Bondye ba yo fòs, ba yo yon chans, moutre yo ki jan pou yo ale nan lòt gran peyi. Bondye moutre yo. Ki jan pou yo soti nan peyi mizè pou y ale nan yon peyi ki pi zoumwen? Eben paran an lè y vin isit li fè pitit, li make sure li voye pitit li lekòl pou pitit li pa vin nan menm nivo avè l. Men kowonaviris lan fè konnen ke nan moman la se ou k pwofesè pitit ou. Men ki nivo edikasyon pou w kapab vin pwofesè pitit ou? Chache moun ki ka ede w. Te mete se peye w ap peye yon moun. Resi yo peye yon moun pou bay pitit yo edikasyon. Gen anpil moun ke ki rele m nan ofis mwen, yo rele madanm mwen, Oh Wonder kèm kòm kòm konnen ke w gen ofis, èske w pa fè tailoring pou timoun? M pa gen ase de tan pou m fè tailoring, m te ka fè timoun yo. Mwen m te panse a sa, m te di ke se paske m pa gen ase plas nan biznis mwen an, m te ka fè paran yo vin la ak timoun yo pou m ede timoun yo fè devwa. M te vle fè l, men tan pèmèt mwen menm ak madanm mwen pa ka fè l. Tan fè m pa ka fè l. Men si m te gen ase de tan, m t ap ede anpil paran avèk timoun yo nan fè devwa yo. Paske lè ke ou sou zoom nan. Pwofesè an diw ke ou pa ka fèmen kamera a. Fò pwofesè a wè w pou tout jounen an nan kamera. Ou pa ka leve pipi. Konsa, fò w mande pwofesè an pèmisyon sou kamera. Ayayay! Hey! Gad on prizon! Fò w mande pwofesè an pèmisyon pandan w nan sou konpitè a wi. Pi ba w pèmisyon pou w al pipi Se menm jan se nan lekòl la ou te ye. Li ba w lè pou fè pou pou al nan bwèt, li ba w lè pou al nan lunch, pou manje, li ba w lè pou retounen sou konpitè a. So, pou le moman la, sistèm edikasyon, depatman edikasyon ap fè ap ap travay trè di la pou yo wè si y a eseye ouvri lekòl lan an oktòb. Men gen lekòl. ki di ke yap fè on semèn lekòl lakay ou, on semèn lekòl nan bilding nan, rezon k fè yo fè konsa yo pa k fè timoun nan vin nan lekòl la, yo bezwen make sure ke kijan sistèm nan pral balanse avèk kesyon kowonaviris la, paske yo pa vle pran tout timoun yo okou pou yo voup yo pouse yo lekòl nan, epi pou tande sa pip kòmanse malad sa tonbe, pip tonbe malad pwofesè tonbe, pip kòmanse yap. kontwole sistèm kowonaviris la ki jan li ye avan yo fè tout timoun yo vin konekte avèk lòt. So pa panse ke lè yo di w home school la, yo di w pou timoun nan rete lekòl lakay li, pa panse se rayi yo rayi w non. Se eseye y ap eseye wè ki jan pou yo pwoteje lavi pitit ou an jiske pou anyen mal. pa rive pitit ou an paske yo konnen ke kowonaviris lan li toujou an aktif, li toujou ap vide moun atè, yo pa ta vle pou pitit ou an vin afekte. So guys, konsèy bon menm a ou menm, fè tout sa w kapab pou timoun nan aprann klas la nan anndan kay la Paske lè l ale nan lekòl la, se kontinye apre kontinye avè l. Si ke w wè timoun nan chita sou yon kawch, pa kite l chita, fè l chita sou yon chèz. Si ke timoun nan chita sou kabann nan, pa kite l chita sou kabann nan, fè l chita sou yon chèz. Fè l mete inifòm li nòmal tankou se lekòl li prale. W ap bay entènèt li, bay konpitè l, w ap ba l yon kaye, w ap ba l yon plim ou yon penso, Pou w la pran nòt pwofesè an ap bay. Epi ou menm tou kòm on paran, ou pral vin esklav timoun nan tèlman w ap veye l, ou pral pi plis ke yon sekirite timoun nan tèlman w ap veye l, paske nan moman la, se ou menm ki ni pwofesè a, ni sekirite a, ni ajan an, ni kanselè a, Nen pwensipal lan se ou menm ki tout. Si ke ou pa ede pitit ou pandan li lakay la pou la pran klas yo, sa se ou ki konnen sa wap fè. E li pap pase klas la non si ke pwofesè an. ba l devwa li pa fè, pwofesè an poze l kesyon sou konpitè a li pa ka reponn, pwofesè an ap travay avèk timoun nan pa ret sou konpitè a, pwofesè ap poze l kesyon li pa ka reponn pwofesè an, timoun nan li p ap pase klas la. Maten an m te sipoze vin travay depi nevè di maten, m vin travay a midi ayayay gad lajan m ap pèdi mesye! Gade lajan! Wè nou ap pèdi lajan. M ap pèdi lajan. M deside vin travay a nevè di maten, m vin travay a midi. Poukisa? Pou m rete sou zoom! Zoom! Zoom zouzoum! Zoom! Zoom! Zoom! Pou m ap setòp konpitè pou timoun nan. Pou m chita avèk. Pase, timoun ke m gen, sa ki nan zoom, ki nan klas zoom nan, manmzèl gen 5 an. Sa vle di yon timoun 5 an map moutre'l sèvi konpitè a, kijan pou li klik nan mute, kijan pou li klik sou videyo, kijan pou li klik sou pwofesè a, sa vle di se mwen kap moutre'l tout bagay sa e timoun nan rive yon kote la depi an ta et e pa gen fatige la se chita pou aprann lekòl sa vle di wè ou menm kòm paran ou gon gwo djòb CSI kòm yo ta di CIA. Swat team bim polis FBI detektiv wap fè andan kay lan avèk elèv sa lè timoun nan sou konbitè a li pa pitit ou ankò son elèv kel ye wap tretel tankou yon elèv oh e pitanm li ye li paka fè devwa minm paka e fon ti chita non depi timoun nan nan klas sou konbitè a li pa pitit ou ankò. Son elèv li ke li ye. Respekte l kòman yon elèv. Ede l fè devwa l tankou yon elèv. Kesyon moute desann andan kay lan pa gen sa. Se sa li p ap pase klas lan. Pase pwofesè vle wè figi elèv lan pou tout jounen an nan konpitè a. Now, yon lòt pwoblèm ki poze.

Konpitè Li gate je timoun ni granmoun Lè ke ou kite timoun nan sou konpitè paran yo Pa kite timoun nan kole twòp sou konpitè a konsa. Ok pa kite timoun nan kole sou konpitè a konsa non lap gate je timoun nan wap fè timoun nan rete a on distans on distans pou lap itilize konpitè an ok bal on distans poul kapab wè dirèkteman e si son timoun ki pote linèt Make sure li mete lunette lan pou tout jounen an. Paske ekran computer an li gon rayon limyè li voye nan je timoun nan li ka gate je timoun nan. Tout sa se corona kap lakoz. Sa vle di ke lè timoun nan chita sou computer a kontrole distans. Pa kite li kole konsa. Non pa kite li kole konsa. Fè fè distans. jis pou l kapab wè sa ki ekri sou konpitè a, paske konpitè ka gate je timoun nan. Fò nou vrèman fèt atansyon avèk sa, paske nou p ap soti larivyè pou nèk tonbe nan lanmè. So guys, se ti enfòmasyon sa m te pote pou nou. Li toujou bon pou m ban nou ti enfòmasyon sa yo. E len ede lòt. Lè sipòte lòt. E ayisyen parèy ou m ye. Sa map fè an la m pa touche pou li. Si ke ou ta va vle sipòte TV show an, ou ta va vle sponsorize show an, wap gade anba wap wè cash app nou se One Way Multi Services oubyen ou kapab Zelle nou nan 186 357 53 47 ou kapab sipòte TV show an sipòtem poum fè plis bagay pou kominote a paske sa map fè an la mpa touche pou li em toujou make sure m chache enfòmasyon poum pote pou kominotem nan si nou ta pa vle sipòte one way son bèl plezi li tap ye m tap renmen sa anpil paske poum vin fè show sa la m achte anpil aparèy. Konpitè, kamera, an bann bagay t sesi sela ba pou m vin pote show sa pou ou. E pa kenbe show an pou ou direkteman. Share li a on lòt moun. Mwen menm avè w nou soti nan menm peyi. E si gen pou tounen, n ap tounen nan menm peyi. Se ede m, ma ede w. Epi kominote nou an, peyi nou an ap chanje. Map di tout moun mèsi rete branche pou One-way TV show paske trè byento One-way TV show li pap sèlman yon TV show men lap yon chèn televizyon trè byento li pap yon li pap yon show televizyon sèlman men lap yon chèn televizyon 24 sou 24 rete branche map travay sou sa asem gen anpil sponsor kap pale avèm yo ta vle sipòtem men m bezwen sipò paw lan souke ou ka sipòtem one way cash app mwen oubyen zelle mwen wap wè enfòmasyon sou screen nan la cash app lan se one way multi services zelle mwen se nimewo telefòn mwen 186 357 53 47 si ou ta va vle pou one way TV show an ta va vin tounen yon chèn televizyon ebyen se sipòtem poum rive pi wo poum pwojte poum toujou pote enfòmasyon nan kominote ayisyen non pam se Robusto Thermitis map di tout moun.